Rezon ki fè m vin la map swiv MBS lontan ni eva 1 an ni eva 2 zan depi map swiv li rezon ki mennen m la se paske m rive yon lè m pa vin pa ka peye kay tout afè m deyò m avèk 3 timoun nan lari lapli mouye tout afè m anba prela kounye a la nòtre jou m pati m gen yon ti pitit m vin jwenn yo kase ponyèt li an yon kout bwa. m avèk 3 timoun nan lari. Lè fini m te malad, m te pran yon ti kòb eskont pou m bay chak jou. Kounye a la m te malad, kòb la pase nan men m pou ba timoun manje kote w kouche a, pou w okipe tèt ou. Kounye a ti kòb la pase nan men m. Kounye a 3 timoun yo, yo pa al lekòl, tout afè m anba yon prela, nan tout lapli ap lave yo. Lè fini ou dwe. Kob eskont moun yo nan lari nan men w kounye a menm mache w pa ka mache w pa ka soti pou m rive la se nan wout tout wout la m ap mande kob machin depi a 8 è m nan machin pou m rive la nan lè sa kounye a la m santi se trip mwen k ap manje m paske m kite timoun yo san manje lakay la nan lakou a kounye a mèt lakou a di konsa se pou m degaje m retire bagay yo pou m ba l lakou a pase li fè yo fè lakou l lèd. M pa wè si pou m moute franchman m pa santi m te ka viv ankò paske m pase twòp mizè m pase twòp mizè m pa santi m te ka viv ankò e sak fè wè m di pou m vin la pou m vini kote frè Makenson pou m wè si yo ka fon bagay pou mwen paske m pa wè lòt ki kote pou m fè ankò.
Maten an lè w te rele m nan, ou te rele m ou te di m konsa w ap vini, m te di w se pa ou vini li ka bon pou l ka pa bon pou w paske se pa mwen menm ki an chaj travay. Se pa mwen, m an chaj travay la men se pa mwen menm ki fè prè donasyon yo e m pa t ka enpeche w vini. Ou ou te rele m, lè w te rele m nan kote w te ye te Dezam? Wi Dezam m te ye wi, kòb machin m pa t ka genyen pou m te rive la. Moun ki peye kòb machin pou mwen pou m rive la.
Ou soti nèt senmak? Senmak m soti. M pa wè si pou m moute, si pou m desann. Defwa m konn bwè 4 kou sibotadin. M pa gen somèy. Vire tounen m gon on aspirin m ap bwè pou tansyon m k ap pede moute. Tansyon m ap pede moute. Defwa m bwè aspirin nan tansyon an pa janm desann. M pa janm dòmi nan nwit. Se dlo je m ki fè ni pou m bwè ni pou ki sèvi m manje pou m manje.
Men kisa ki te fè w santi pou w pran yon desizyon maten an malgre m te di w m pa konnen si pou w vini? Ou te di moun nan wout m di w sa pa responsablite pa m. Men kisa ki te. Se kay la ki cho.
Ki cho pou mwen paske m pa wè ki kote m ka fè ankò. M pa wè lòt kote pou m fè. M pa wè ki kote m ka fè ankò. M oblije lage nan lari a.
Men kisa ki te baw motivasyon pou pou di wap vini bò isi a pou vin pale a moun yo. Paske m toujou ap swiv ou. M toujou ap swiv ou lontan lontan. Ni e pa 1 an ni e pa 2 zan. Tout wap antre nan fore wap al benyen kokobe. M toujou ap swiv ou lontan wi.
Egal plis pwoblèm ou rezon ki fè w vin kote moun yo la. Ki pwoblèm li ye? Afè m yo ki nan lari a. Lèfini, timoun yo pa al lekòl. M te nan yon kay senmil dola m te peye l. Se nan menm lakou sa a ankò. Yo ban m ti kote pou m mete bagay m yo.
Egal sa k pase? Sa k pase papa pitit ou?
Non, m gen youn ki pa gen papa. Papa l te mouri nan 12 janvye. Kounyea la m gen youn m gen 2 youn pa papa lòt papa lòt la m te ansanm avèk li wi li vin al pou yon fi fi a banm yon maladi l fèm tap rann san kounyea la m pa al avèl m pa avèl ankò kounyea m antre legliz kounyea la m antre legliz m vin batize legliz.
E tankou esplike m pwosès la pou w te vin la pase nou konn gaz la chè pase w di w pa gen kòb kijan w di w te jwenn kòb pou w te peye pou w te peye machin pou w sot Senmakounnen. M prete 100 dola nan men yon moun pandan m ap vini an kounye a la pandan m rive nan wout m peye m peye 20 dola mete m ponsonde lè m rive ponsonde m peye 40 dola pou mete m dezam kounya la lèm rive dezam lòt moun te nan machin nan avèk yo yo di yo paka kitem atè m di kòb machin mwen pa kont yo di se 100 dola yo di yo paka kitem atè e sak fè ou wè yo tou fèm moute machin nan yo fè kòb la kont poum te rive la. Se lò te dezam nan ou te relem? Wi lèm te dezam nan. Lò te dezam nan sa ou te relem sa ou te dim? M diw konsa map vin kote w menm te bezwen vin kote w de. Depi yè m tap rele w m pa janm jwenn ou Kounya yè m te rele w m te jwenn ou te di m ou okipe Kounya la Lè m rele w dezam nan m di m pa ka pral konn on kote m pa menm konn kote a epi pou m ap rele moun nan m pa janm jwenn li se sa k te motive m plis pou m te rele w la.
Sa vle di ok, kijan w, sa vle di pou kounye w vle fè m konnen ou pa gen kòb, ou pa gen kòb pou, ou pa gen kòb pou tounen la, ou pa gen, esou w ap ka tounen jodi a? M pap ka tounen non. Kounye a la m te ansanm avèk yon ti dam nan machin nan, li di konsa, anben ou pap ka tounen, tounen lopital la, li vin wè yon moun malad, li di pou m tounen lopital la, pou m ka al dòmi kote l la.
Men m pa kite l konnen sa m ap viv. Li peye moto pou mwen, m pa, li fè kòb machin nan kont pou mwen, m pa kite l konnen ki kote m ap viv. M pa t vle pou moun konn afè m.
Ya nbs um dam sa a e wi nou mande w moun ekri cash slash zelle pou nou cash slash zelle 954 329 56 69 alò nbs e m pa ka ba nou manti e maten an dam sa a rele mwen Dam nan rele mwen, li di m konsa ke li nan li di m konsa ke li nan machin lap vini e mwen menm m di madam sa pa sa pa regle anyen avèk mwen menm non m di wap annik vini konsa m di e si w vini mwen pa mache ou konprann li di anben map vini m di a madam m pa konnen non egalan lè l te rele m nan li te dezam lè l te rele m nan li te dezam e li sòti senmak ou konprann alò m pa

50 sou 69 e nou mande moun yo mete l pou nou men ki sa ki fè tankou tankou gen moun ki ta ka di konsa ke ou byen anfòm ou byen gou ou pa wont sa k fè ou pa santi wont moun nan ta se sa ki fè m plis kriye dèfwa m konn santi m pa ka viv ankò paske pou wè gwosè moun sa. Paske yon moun ka toujou twonpe de ou menm, men li pa konn ki sitiyasyon ou, li pa konn sa w ap andire, li pa konn sa w ap andire, li pa konnen sitiyasyon w. E sa k fè moun nan ka toujou twonpe de ou. E sa k fè ki fè rann mwen vin plis kriye a. Moun nan ap toujou di konsa, gwosè fanm tankou gwosè. Dèfwa ou konn wè moun nan byen gwo, byen anfòm, epoutan moun nan sa l ap andire. nan vi li se poul se kont poul ou gen dwa wè yon vye moun lèd la e poutan moun nan li menm li plis gen kapasite ke yon moun Pase sò sak fè rezon ki fè mande yon moun metel pou nou silvouplè mete se moun yo malonèt amò menn silvouplè mete cash slazèl 9 54 3 29 58 69 tout moun ki la Se bagay ki pito fèm mal tankou lèm wèm gon pakèt moun ou gen 5000 moun kap gadew ou di silvouplè ekri cash slazel 9 54 3 29 50 69 ou wè yon pakèt kòmantè ap monte ou pa menm wè yon moun metel se sak fèm mal pafwa tankou ou konprann e sa ki konn fèm wè kotem ye tou nou mande w ekri cash paske map di moun yo rezon sa pa yon bagay pou nou jwe avèk li e. Sa k fè sa pa yon bagay pou l jwe avèk nou. M ap esplike nou sa k pase la la nan Latiboplaj. Anm, Gen yon dam tou prè m Tou prè m nan Tou prè m nan Oke, yon kote m pa t vle pale de sa. Ki sa w konnen k pase dam nan? Dam nan gen pwoblèm. Bagay sa l fè m panse avèk anpil, sa k fè nan sitiyasyon dam sa m annik m pa gen mal pou di, m pa gen anyen m ap just pe bouch m ap kite Bondye fè yon wout pou li si se volonte Bondye. Ou konn poukisa? Paske dam nan pann tèt li wi NBS. Tou pre m nan wi. Dam nan pann tèt li wi. Sa k pase pwoblèm li gen li pa ka jwenn moun ki pou ede l. Sa k fè pafwa lè nou jwenn yon moun ki gen yon pwoblèm moun nan deplase, moun nan vini, moun nan deplase l vini. Ou menm ki pral la ki pral di o sesi sela, si w pa gen anyen pou di pe bouch ou. Ou konn poukisa? Paske dam sa ka vin kote nou la, anpi nou ede l gen lavi etènèl. Li ka vin kote nou la anpi nou se rezon ki koz li peri. Poukisa? Paske se youn nan rezon ou wè m plis pridan. Ou konprann? Se sa k fè ou wè m plis pridan. Ou konn poukisa m plis pridan? Se paske yon moun ka vin kote ou. Ou wè travay m ap fè a, li tèlman danje. Sa k fè pafwa ou wè menm si m ap bay blag a moun nan, m ba moun nan kòb la, m voye l ale. Ou konn poukisa? Ou pa vle pou yon moun vin kote w, pou w di moun nan non, anpi otomatikman w di moun nan non, ki sa w konnen k pase? Moun nan al lakay li, li pann tèt li. E lè konsa m konn Bondye pral pete, bon gade Bondye ap fini, wè travay sa l danje. Bondye ka, Bondye ka fè lavi Princess pase mal. Bondye ka fè lavi m pase mal. E wè Bondye, wè Bondye, lè Bondye wè fè yon bagay, Bondye pa konn nan kòkòday. Ou ka wè Moïse. Sak pase Moïse m pa menm kwè Moïse te antre Canaan pa sa? La terre promise kijan e pa konsa si m mal dil pase ou wè li difisil yon moun ap soufri zanmi m ou konprann e m wè travèse lavi wè lontan m te yon ti jan konn plis sere moun m pa sere moun ankò tande frè m m pa sere moun ankò ou wè si m pa gen anyen pou moun nan m pa di m pe bouch mwen ou konn poukisa? Yon moun ka vin kote mwen di l yon pawòl mwen tèlman dekouraje l moun nan ka vin devan m di w o gade gwosè w non byen anfòm w ap vin bay sesi sela sa ka wè m anpi pandan w di sa moun nan ale lè moun nan ale lakay li li pann tèt li pou yo di w moun sa te pase nan NBS men l mouri gade bon m t ap tou mouri mwen m t ap mwen menm bon m pa m pa di w m t ap pann tèt mwen non bòt e tankou yon mò k t ap mache m pa ta pral tann pann tèt mwen non men m ka di w mwen menm m t ap yon mò k ap mache poukisa paske mwen menm travay sa m pa sou dakò mete verite yon moun ka vin devan w li gen pwoblèm Ou menm ou pral di, oh gade gwosè l non, dam nan byen anfòm, epi ou fin al avè l, epi kounye a la m kite l la, l al lopital la epi lè w ale ou tande l pann tèt li epi l gen 3 timoun! Zanmi m, travay sa pa travay sal, sa se yon bagay ki tèlman danje, tèlman danje, pase sa k fè m di w sa, se paske mwen vin, dam sa ap annik pale, si w konnen nan tèt mwen NBS, dam ki pann tèt li a. M ap di Bondye, poukisa dam sa pa t vin kote m? M di Bondye, dam ki pann tèt li a, li pa t pale avè m? Li pa t pale avè m, m te fè l malonèt? M kòmanse ap kesyone. Lè m ap mande enfòmasyon, yo di dam nan pa t al kote m. Malgre sa, m gen dout. Paske m pa vle sou moun, pou moun nan konnen se mwen, se nou menm Bondye mete pou fè yon travay. Anpi ou menm, nan pale mal ou, w al repouse moun nan, moun nan di bon. Moun Bondye te voye pou ede, li pouse m, pa gen espwa pou mwen, li pann tèt. E pann tèt sa, monchè, m pap ba w manti mwen menm, travay sa m vin pran pi danje. Sa k fè w wè lè moun vin kote m, lè moun nan vin gen yon plat manje m ba li l, mwen lejè. W ap wè de jou an jou, m pa tèlman make moun nan travay la ankò. M pa tèlman anmède moun. E ti dam sa k ap fè manje a la tou, li ban m yon leson tou. Li ban m yon leson. Ti dam sa k ap fè manje a tou. Paske w wè ti dam sa li, m te di e pa vre, anpi l te chita li dòmi vre. E jounen jodi a men l ap fè manje men nou sot manje. Pafwa nou imen, nou ka fè yon erè. Epi erè sa. Ou konprann? Erè sa. Pandan m ap pale de li a, men ni. Men demwazèl la, men ni. Men l ap pase lòt bò a, men ni. Demwazèl k ap fè manje a, men ni. Pandan l ap pale de l la, men l ap pase lòt bò a, men ni. Kounye a l ap fè manje, pitit li al lekòl. E fò nou fè yon jan pou nou pa kontribye nan lanmò moun. Sa k fè lè w pa di anyen, ou pa gen anyen pou w di, pa di anyen. Paske mwen menm lè moun nan vin kotem, afè pafwa m dakò m se yon egare paske lè moun nan, tankou dam sa k vin kotem nan lari li di son sè legliz li ye, m oblije ba m yon mil dola kenbe nan men l, moun nan vin kote, m oblije paske m paka moun pral dòmi, moun pral ap plenn sou kont mwen e ou se ou se anvwaye de Dye, sitou m di se Bondye k voye m pou m fè yon travay, zanmi m bagay sa tèlman danje, pa pou lèzòm, se pa sa, se pa ti jouman lèzòm ap ban mwen non, men sa w, se sa w ka di yon moun ki ka fwase yon malere, yon malerèz ki pral fè tèt li. mal sou kiyes sou kont mwen m gen dwa bay parèt nan syèl ou kon bondye ap di w ou fon bèl travay vre men es e moun sa m te voye kote w la anbe anbe kounal tal pann tèt li pase w te di l on mo si nou konprann na konprann nou konprann e madam m konnen w sòti lwen e jiska prezan m ka di w konsa ke wap kriye tout bon vre men gen moun se djòb pa nou Nou pa gade nan gwosè nan sezi se la ou gen pwoblèm nan pa gon moun kap sòti nèt senmak poul vin la ki pou prete kòb e alò ou konprann egal humm èske timoun yo te gen chans yo te gentan manje. Non depi a 8 èm nan machin wi yo pa ko yo mpa kite anyen pou yo anyen mpat gen nan menm.

Manje a mèt te nan menm la, m pa ka pran 2 kiyè ladan.
Nan zòn kote ou sòti a, se Senmak nan ki zòn? Zòn Petibwa. Petibwa.
Nan zòn ou sòti a rele Petibwa? Wi, zòn ri Petyon nan Tibwa.
E yon dam ki fèk sot pann tèt li tou prè m nan, pou kisa pwoblèm li gen? Yèswa m pa dòmi, m ap panse. Ba kisa m ap panse? M ap panse avèk èske dam sa pa parèt devan m. Ou pa wè pafwa moun nan konn vin devan m bay blag avè l, menm si l bay manti m ba l yon bagay m fè l ale. Se pa mwen k pral touye moun, fòse moun pann tèt yo. Paske gen de rezon nan lavi. Yon moun pann tèt li se youn, men se kisa ki pouse moun nan ale eksè pou pann tèt li. Pase pifò moun ki pann tèt li, gon dènye reziyasyon, gon dènye malonèt, gon dènye pawòl yon moun te di l, gon dènye bagay li te pase. Zanmi m priye Bondye pou pa youn nan moun ki te di yon moun yon pawòl ki te rann santi l ke lavi fini pou li. Tande frè m. Ou pa ka di byen, pa di mal frè m. Ase djòb mwen, li plase pou sa. Alò, madam, e nou konnen ke w ap kriye, ou di de maten ou pa manje, e aktyèlman la, kote ou dòmi a timoun yo? Ou di se anba. Nan lakou wi.
Deyò ou dòmi a tou le twa timoun yo? Wi. Kay ou te bout moun nan mete w deyò? Wi, m te rete nan kay la lontan, kounya la li afème kay la, li ban m mete bagay yo deyò a, paske kay la bout depi mwa jen.
Men kiyès ki te peye kay la pou ou an premye? M te konn bwase nan lari a wi. M te konn bwase nan lari a. M te vin malad, m te pran yon kòb eskòt. Kounye a la, kòb eskòt la vin pase nan men m. Kounye a la, m pa ka pran lari ankò. M te konn vann wi. Men tankou lè lapli tonbe, ki sa w fè avèk timoun sa yo? Anba galeri nou dòmi. Bagay yo ki nan solèy anba prela.
Nap mande moun ki la ki gen bon kè de sede manman. Nou mande yon moun anvan ou kite live la. Nou konnen anpil moun pral kouri ale. Nou mande w tanpri pataje pou nou anvan ou ale. Lage l nan gwoup anvan ou ale. E nou mande madam men privilèj ou. Cash app la avèk zèl anba live la men privilèj pou pale avèk nasyon an. Manman bon kè, papa bon kè. E gen anpil la. Pale avèk yo pou yo ka ede ou. Pou nou wè kijan ke. Pale avèk yo pou nou wè kijan. Pase pou nou wè jodi a la pou nou wè. Menm efò nou ta rann nou sèvis ou ta mete ou dòmi nan otèl. Pou ou ta al fè wout ou demen si Dieu veut. Pale avèk. Papa bon kè, manman bon kè, men yap gade w la. Silvouplè mbs map mande pou nou edem silvouplè paske m konnen nou abitye ede moun nou se moun ki gen bon kè edem silvouplè e manman pitit nou ye papa pitit nou gen fanmi nou gen ti sè tou Edem paske jodi an m pat panse sim te ka rive la. M te konn swiv NBS sou Facebook, sou YouTube men m pat janm panse jodi a sim te ka rive se yo m ta vin jwenn pou edem. Menm jan w te konn fèl pou yon lòt la fèl pou mwen silvouplè Bondye a beniw. Menm an fanmi w Bondye ap beni Bondye ap pwoteje w. Lè map lapriyè m a lapriyè pou ou.
Nap mande kèk manman, papa pitit ki la nou mande w tanpri fè yon jès Ou ka pa konn sa w ye nbs ou se zanj de Dye. Ou se zanj de Dye. M mande ou menm ki la. Menm jan anpil moun pral kòmanse ale. Ou wè nou te gen 5000 moun li gentan 4000 moun gentan ale. E nou mande moun ki gen bon kè e m gen yon dènye bon nouvèl pou nou aprè nou pral pale. N ap mande moun ki la se djòb pa nou. Moun sot tout kote vin jwenn nou e se yon fyète pou yon moun soti nèt Senmak, moun soti Pòtoprens tout kote vin pase yo konnen se nou ki manman bon kè, se nou ki papa bon kè. Chak moun ki la tanpri e lage yon bagay pou dam sa pou wè kijan ke li menm li te ka anfème yon chanm kay. Chak grenn moun ki la ki soti nèt Senmak wi Bondye temwen m pap bay manti dam nan te rele m maten an li di m prale nan wout li di m li dezam mwen m panse se dezam li te soti. Depi a 8 è wi m nan mache. Li pa 8 è.
Depi a 8 è m nan machin pou m rive la. Lè m rive nan wout machin nan kawoutchou a rache vòltije nan machin nan. Kounye a la chofè a mete nou atè pou l ranje machin nan. Nou chita nan lari a pou chofè a ranje machin nan. M pa te ka bay manti pou m soti jous kote sa. Gade kawoutchou machin m t ap rache avè m. M te ka fè aksidan. Depi a 8 è, premye fwa m monte machin ale lwen konsa. Depi maten m nan machin. Gade lè l ye. Men tout kò m fè sèl pou m rive la. Wout la pa menm bon menm.
Ou pa manje anyen. Nou mande chak grenn moun ki la, chak grenn moun ki la fon jès. Ki premye moun kap fè jès la? Pase m konnen gen anpil moun ki gen bon kè. Pafwa gen anpil moun son moun yap tann pou yo fon jès pou yo fon jès. Nou di mèsi avèk Queen Eva Calisto ki di mwen voye 30 dola sou cash app e sou non pitit mwen. Queen Eva Calisto mèsi anpil. Se premye manman ki fè jès la e nou kwè gen anpil lòt manman k pral fèl. E nou konnen w pap anvi manje matmwazèl men avèk espwa m panse moun yo ka fè yon ti jès pou ou, nap voye yon ti achte yon ti bann yon bannann avèn wap manje. M pa kwè map ka manje koz timoun yo m kite san manje. M pa kwè kèm ap ouvè menm pou m manje. Menm dlo m pa santi m te ka bwè. Tchaj.
E waww. Nou mande chak grenn moun ki la fon jès, chak manman, tanpri, lage yon bagay sou cash app la. Se nou wi NBS moun yo konnen. Se nou wi yo konnen kòm bon manman. Nan tout lòt bagay k ap fè, se nou wi yo konnen. Chak grenn manman ki la, tanpri, nou di mèsi Queen Eva Calisto, mèsi. Nou di Marie Chérubin ki fon jès sou zèl, nou di w mèsi. Chak moun ki la, fè nou kado 50 dola silvouplè, fè nou kado 100 dola, fè nou kado sa w genyen silvouplè.

Chak moun ki la silvouplè chak moun ki la fon jès son benediksyon sa ye men cash app la avèk zelle la ni cash app la ni zelle la se menm nimewo a 9 54 3 29 58 69 an nou tanpri sipòte dam sa ki vin la kap kriye ki sòti nèt senmak poul vin devan nou se paske nou reprezante yon bagay chak moun ki la nan 5000 moun ki la. Nou wè fedna fedna chat chevalyè ki di map ede 50 dola nou di w ou fè yon erè pase gen yon vòlè ki pral voye enfòmasyon ba ou pa make map ede anba live la pase gen vòlè kap ekri w gen vòlè kap ki pral ekri w kap di se mwen menm se pa mwen menm se sèl nimewo telefòn mwen gen 509 33 87 06 76 509 33 87 06 76 sa vle di depi w make wap ede anba live la vòlè pral ekri w se pa mwen menm li ye. Ok e nou mande chak grenn moun ki la tanpri chak manman chak papa chak frè chak sè wap gade pou wè moun yo tèlman ap soufri tanpri fon jès wap gade pou wè men pakèt lòt moun ki gen pwoblèm ki vin kotem men yo. Se povrete peyi nou ki koz se nou menm sèlman e malere malerèz sa yo. Chedou Jean Baptiste yon gason ki fè jès sa mwen di w mèsi anpil. Mande chak moun ki la ede nou pou n ka bay dam sa kòb pou l ka al pran rad li ki nan yon lakou avèk 3 timoun. Zanmi m, de tout fason son benediksyon li ye. Menm si yon moun ta vin, egzanp, yon moun ta vin devan nou ba nou manti. Egzanp wi, son benediksyon li ye pou nou. Pase bay se bay. E dam sa m pa kwè l bay manti. Pase yon moun pap pran yon wout lwen konsa. Se paske l santi ke li ta al nan legliz. Li ta al nan legliz, li ta al yon kote paske l konnen ke se pòt nou lè l vin frape li konnen se nou menm ki gen bon kè. Mande chak grenn moun ki la. Ou ka pa genyen just patajel tanpri silvouplè li pral komanse fè nwa an nou pa fèm soufri paske dam nan li menm fok li fok mwen al metel domi nan otèl e fò mache yon ti bagay manje pou li kanmenm e si nou voye yon bagay li m fèl anvan mache manje a m fèl konnen ke m fèl konnen ke gon bagay lap manje lap manje wi lap manje wi lap manje. Lap manje. Tanpri chak grenn moun ki la, m mande w yon senp sèvis. E sèvis map mande w la. Joana Thomas, ou menm ki te gen yon sèl pitit fò w pèdi l, ou menm ki pèdi manman w, ou se yon manman ou fè yon jès Joana Thomas. Ke Bondye kontinye beni w Joana. E lavi w, anvan w mouri Joana, fò Bondye montre w glwa l. Pase malgre w ap soufri, ou kite soufrans ou pou w konn doulè lòt moun. E chak grenn moun ki la, nou di. Ahh Sheisha, Skeisha, se ti lòm ki fè yon jès. Chak moun ki la, fè nou kado 50 dola. E m konnen ke nou gen bon kè mezanmi. Se nou menm ki bon manman, se nou menm ki bon papa wi. Se nou menm ki zanj wi. M konnen gen moun la ki ta vle bay ki pa gen k ap kriye wi. Ou menm ki la, bay pou yo. Chak moun ki la. Tanpri silvouplè pase fòk nou metel nan domi nan otèl. Ou vle nou menou mete w nan domi nan otèl demen se pou ka ale oubyen ou prefere al domi lopital la. Bon. Depi m bon kote m an sekirite. M pa gen pwoblèm.
Non wap an sekirite. Wap an sekirite. Pase nou menm nou fè afè nou pwòp. Ou pa bezwen gen pyès pwoblèm. Mezanmi chak grenn moun ki la. Flevi, Fanò, mèsi anpil. Ou menm ki twouve yon bagay sou zèl la. Chak moun ki la, lè w voye yon bagay sou kachap oubyen zèl, di sou kisa w voye l. Si w voye yon donasyon sou kachap oubyen sou zèl, di sou kisa w voye l. M ap mande chak grenn moun ki la, pale avèk moun yo. Pou chak moun ki la fè w kado yon bagay. Pale avèk yo. NB, Se de m non silvouplè. Ou menm ki manman pitit, ki papa pitit, ou menm ki gen zantray, sa m ap santi a, sa m ap sipòte a, w ap sipòte l tou. Ou santi, tanzantan pye m pa ka rete, fòdi se yon pitit m gen sou pye m, se zantray mwen k ap koupe paske ou pati kite timoun san manje. E ou pa pati kite yo nan yon kay. Depi ou pa gen, Ayisyen pa prèske ba w valè. Ou pa bezwen wè kijan y ap bouskile timoun sa yo. Ou pa bezwen wè kòman yap mal regade yo edem non silvouplè bondye ap beni nou bondye ap beni nou wi mwen m gendwa paka beni nou paske mwen m se lòm mwen ye men e bondye k konn beni moun bondye ap beni nou se paske e nou menm nou wèm vin jwenn paske nou nou gintan reprezante yon fanmi pou mwen yon sè yon frè pou mwen se paske m konnen nou gen zantray. Se nou k ka sipòte m. Nou wè se nou menm m vin jwenn. Ede m non silvouplè. Bondye a beni nou.
Nou mande chak grenn moun ki la tanpri e silvouplè tanpri tanpri rann nou yon sèvis. Tanpri rann nou sèvis ou menm ki son manman ou konprann dam nan do li paka manje anyen pasekel kite 3 timoun li sòti nèt senmak zanmim kouman ou menm ki ta fè pou ta ba yon donasyon la pou Bondye pata beni w m gen moun ki ekrim sou WhatsApp la ki dim kwake yo pa gen pou yo bay yap kriye wi m gen moun ki ekrim la aktyèlman la ki dim. sou whatsapp map gade la ki dim yo pa gen pou bay se kri yap kriye pou dam sa wi mezanmi pa gen moun kap vin dakò poul vin parèt tèt li sou Facebook li pap vin parèt tèt li sou Facebook non NBS si moun nan pa gen problèm pase moun nan konnen ke se tout lemond kap gadel e se lè moun nan pa gen pyès kote chak grenn moun ki la mezanmi nou gen 4000 moun nan 4000 moun nan menm si se te 500 menm si se te 1000 kantite moun ki la tanpri an nou ede. Chak grenn moun ki la ki fon jès. Shanti Fevè. An nou an nou an nou sipòte. Chak moun ki la fon jès mezanmi. Menm si w te bay yon dola nenpòt sa w te bay la an nou sipòte malere sa k ap soufri. An nou sipòte yo. An nou sipòte malere sa yo k ap soufri. An nou sipòte yo. Nou mèt vin jwenn mwen wi nou tou le 4 la. An nou sipòte malerèz sa yo kap soufri. Moun sa yo pap gentan fè anyen avè yo map just ba yo 100 dola pou yo ka ale. Nou mèt ale wi pase nou pap gentan yon lòt fwa. Nou mèt ale pap gentan yon lòt fwa. Pase l gentan fin ta. Nou mèt ale. Nou met on lot fwa, on lot fwa silvouplè. Nou mande moun yo ki la tanpri. Tanpri silvouplè. An nou sipòte. Se pi bèl travay ke Bondye te ka ba nou fè, pou n ap sipòte sa k pi fèb yo. Ou menm ki Ozetazini, m panse ou ka gen pwoblèm nan travay, ou ka gen de se de pèsekisyon, ka de se de, se konsa w libere tèt ou. Pase Bondye ap di ou te, ou sousye pou li menm, paske moun sa yo, yo reprezante Jezi Kris. Se chak jou wi yo vin kote m. M konn domi lem leve m jwenn 10 15 moun devan bagy lakay mwen wi vini m mande chak grenn moun ki la mezanmi an nou sipote tanpri tanpri you are a mother you are a father ou konnen doulè pa gen chans pou peyi sa se nou menm wi ki avni peyi sa se nou menm ki espwa peyi sa wi. Ann ale mezanmi ann ale ann ale.

pran 400. Sa vle di menm si ta 400, sa vle di pou nou tou anpil nan nou, nou pa gen tèt ansanm nan vre, nou plis gade, nou moke, moun ki pa genyen pou yo bay la podyab yo pa bay paske yo pa genyen pou yo bay. Ou konprann? Men moun gen moun ki la ki se manman pitit ki pase mizè pou antre Ozetazini, Bondye ede yo, yo la y ap gade. Gen nèg la, ou konprann? Gen moun ki la ki ka ede. Se toujou menm ti gwoup moun yo. Se nou menm ki pou, ki papa pitit, ki papa peyi sa, se nou menm ki. Pa gen pa rankò. Ann ale mezanmi ann ale. Ann nou sipòte ann ale. Ann ale. Bon mezanmi m pral lage yon defi la. M wè l kòmanse fin ta. M ap just mande 40 moun mezanmi ki pou fè yon jès. Blandor Isdor nou dou mèsi nou wèl wi nap redil ankò Belandor Isdor nou wèl nou dou mèsi nou mande madam mande 40 moun ki pou fon jès avèw mande 40 moun ki pou fon jès avèw silvouplè 40 moun ki gen bon kè 40 manman pitit papa pitit. Moun ki gen zantray. Moun ki konn sa kap sa yon manman pitit ka andire silvouplè edem non silvouplè Bondye a beni nou map priye pou nou lèm nan jèn lèm nan sèvis legliz mwen map priye pou nou wi kominote kretyèn.
Ki kote li ye?
La Syrie.
Sa e toujou senmak la? Wi.
Hein senmak? Wi.
Ou pa mande yo èd non?
Non, legliz kounye a pa pa ede moun, paske yon fwa m te mande yo, yo pat yo pat ede m. M te mande yo, yo pat ede m. M pa m pa mande yo non. Mezanmi nap mande chak grenn moun ki la.

Sa se kat legliz la? M batize legliz.
Ou batize legliz, ok. Ki dènye fwa w sot legliz? M legliz chak jou. Chak jou. Pòt legliz la pa janm fèmen non. Ok. Ou a wè tout sa yo se prezan yo. Se prezan yo. Gen kat legliz. Sherly Dezam, Lovensty, nou di w mèsi pou jès ou fè a. Ok. Men kote m pran la sentsèn. Fanm kouraj. Fanm kouraj. La Bejami ki fon jès sou zèl. Nou rete 38 moun. Nou mande 40 moun fon jès. 2 moun deja fon jès. Nou rete 38 moun ki pou sipòte e ki pou sipòte e dam sa a. Ki son manb legliz men li te mande legliz yo pat pote l sekou. E an verite mwen menm youn nan bagay ki fè m mal nan travay sa a. Nou di Jinèt Senvil mèsi. Nou rete 37 moun. Youn nan bagay ki fè m mal. Monique nou do mèsi wi. Youn nan bagay ki fèm mal wè travay map fè a m pa gon legliz ki bakòp mwen alò m konn pandan 2 fwa m te jwenn yon donasyon sou Facebook moun nan te di son pastè li ye ou konprann Géraldine m pa gen pyès legliz ki bakòp mwen nan travay sa. Alò, m, pandan de fwa m te jwenn yon donasyon, se yon pastè ki te fè li, ou konprann, men m pa janm jwenn legliz ki ba gwoup manda travay sa a. Ou konprann? E nou rete 30, 37. Nou rete 37 moun mezanmi chak moun ki la fon si nou te gen tèt ansanm mesye 4000 moun tap vle di yon pakèt bagay wi podyab nan 4000 moun nan an nou ta di konsa ke gen 3800 moun ki pa gen pou yo bay bon menm si 200 moun ta bay se pou montre w anpil fwa si moun kap gade yo ayisyen te gen tèt ansanm. Sa k fè m dou sa ban m pwoblèm se Ooh Nou rete 37 moun mezanmi chak moun ki la tanpri fon jès Nou rete 37 moun mezanmi an nou fè dam nan sòti nèt senmak nap pral mete l nan otèl Luc Belizaire mèsi nou rete 36 moun mezanmi. 36 moun ki fon jès Jonel boul mèsi ou pa di nan kisa ou fè jès la non tanpri di nou nan kisa ou fè jès la pa annik di ou voye 30 dola di nan kisa ou fè jès la. Nou rete 35 moun NBS. Si yon moun ou ta vle ede ou pa gen kachap ou pa gen zèl ou ta vle ede ou pa gen kachap ou pa gen zèl si ou ta vle ede ou pa gen kachap ou pa gen zèl ekri non nan 509 33 87 Zye yo se 76. Dadou love Joseph dil fon jès sou zèl. Mèsi anpil. E nou rete 34 moun. Obanyol Orilien dil fon jès sou zèl. Nou rete 33 moun. Ou konprann? M pa konprann sa w di a non Carl Henry. M pa konn si nan avantay mwen eseye kont ou konprann. Nou rete 34 moun. Nou rete 34 moun. Nou rete 34 moun. E madam, rèv pam, o non de Jezi. Mèsi an chouchou Jean. O non de Jezi, anvan w sòti, anvan w ale, Bondye ap fè w jwenn kòb kay sa. E petèt ou ka menm fè yon ti pwomès menm. M ap priye Bondye pou sa. Ok? Nou gen Chadou Jean Baptiste ki te di l fè yon bagay sou zèl, li te di sa deja. Nou rete 34 moun. Ou konprann? e nou konnen Bondye ap fè l pou ou. Ou sòti nèt Senmak, ou te gen lafwa pou te vini, nou rete 34 moun. Nou bezye 34 moun tanpri fon jès pou nou silvouplè. 34 moun tanpri fon jès. Doudou Love Joseph ki fè yon jès. Nou rete 33 moun. Ou konprann? Nou di yon moun lè w di w voye yon bagay, di nou sou kisa w voye l. Tanpri. Ou konprann? Tanpri silvouplè. Tanpri silvouplè. Mwen voye 20 dola sou zèl pou dam nan. Amos Pierre Louis nou di w mèsi. Nou rete 32 moun. Bondye ap fè nou jwenn li kanmenm. Nou rete 32 moun. 32 moun ki gen bon kè. Se kijan w rele? Berlange.
Berlange kisa?
Dalcé.

Nou pa prale avek anyen zanmim. Pa gen anyen nou prale avek yo. Bondye pa di saw gen pou level ba yon moun. Men si w gen yon bagay ou ka fè yon jès avek yon moun fè jès la avel. Mezanmi tanpri pote sekou. Tanpri pote sekou.

0576 509 33 87 0576 nou rete 29 moun menm si e te 20 dola ou te bay menm si e te 1 dola ou te bay nenpòt sa ou te bay la 29 moun fon jès pase dam nan sòti nèt senmak mezanmi senmak e pa la l ye ou konprann senmak se pa la l ye senmak se pa la l ye ou konprann senmak se pa la l ye. An nou ede. Sen Mak se pa la l ye. Sen Mak se pa la l ye. Sen Mak se pa la l ye. An n ale mezanmi. An nou ale mezanmi. Tanpri silvouplè mezanmi rete 29 moun ou menm kap fè kè di menm si e te 10 dola ou te gen menm si e te 20 dola yon jès rete yon jès yon jès rete yon jès Nadine Philise nou di sa mezanmi gen moun kap mandem eske m jwenn li depi ou voye l cash app la avèk zelle la se 9 54 3 29 58 69 ok. Cash app la avèk Zelle la se menm nimewo a 9 54 3 29 58 69 nou mande yon moun kila lè ou voye yon bagay tanpri di sou kisa ou voye l pafwa moun yo pa menm tèt moun yo di si ou voye yon bagay ou pa di sou kisa ou voye l se tankou se yon manti nou wè pafwa gen moun ki konn di yo meton pou yo voye yon bagay yo pa voye l vre.

Di Kris ou jwenn yon bagay sou moncash? Nou di mèsi moun ki voye l la. Belo li Eril ki di l gon bagay sou nan zèl. Nou rete 28. Nou jwenn Jidya Cheranfan ki fon jès. Nou rete 27. Nancy Paul voye yon bagay sou zèl.